Bonjou bonswa sa pral depande lè wap tande nou la pa bliye abòne avèk chanèl la jwèt li pwodiktif nou toujou la pou nou ede w nan tout sa w pa konnen ou ta renmen konnen ou dwe konnen atravè de chanèl sa jodi a nou pral pale w de paypal yon bank entènasyonal sou entènèt la ret branche nap tounen aprè poz la pou plis detay. Ok nou tounen pou nou vin pale w de PayPal. PayPal se yon bank menm jan ak tout bank n ap gade ki nan lemond la. Nou pa bezwen site yon non peyi ke pou nou di w men kote PayPal ye. PayPal li sou tout lemond antye. Se yon bank sou entènèt la ke. Ou ka fè yon kont jis pou fè tout sa w bezwen, kit pou achte sou entènèt, kit pou resevwa lajan, e ou ka transfere lajan Ayiti tou. E nou pral montre w kòman pou kreye kont la. Oubyen kwa ou gentan gade l la nan sou konpitè, nou pral montre w kòman pou fè kont sa. Premyeman, yon moun ki Ayiti ka bezwen kont PayPal, se pa difisil ditou. Yon moun ki Ayiti ka bezwen kont la, li pa difisil, sèlman l ap bezwen pou l kreye yon nimewo entènasyonal. Sa vle di, nou pral montre w kòman pou w ka kreye yon nimewo entènasyonal menm si w te Ayiti. Egzanp, Yon moun tou kap viv aletranje, yon moun Ayiti bezwen fè yon kont peye pal ou achte yon sim pou li aletranje tou, epi lè lap fè kont lan lap mande nimewo a epi yap voye yon mesaj bale sou sim nan epi ou menm wap voye kòd yo voye sou sim nan ba moun ki Ayiti a. E tandike moun ki Ayiti a li ka rete li fè yon yon kont peye pal pou kòl li pran yon nimewo entènasyonal atravè de yon ti aplikasyon. Nou pral montre ou kòman pou fèl. Men yon moun ki deja Chili, Brezil, Kanada, Lafrans, Ajantin, bon nou pap site. Kèlkeswa ou byen sendomeng, kèlkeswa kote ou ye a, depi ou gen nimewo sa yo, ou gen aksè pou fè yon kont paypal. Dwat paypal la, li pèmèt ke ou achte, ou fè transfè pa yon moun e ou resevwa tou yon moun kap voye kòb ba ou, ou pandan ou aletranje tou ka voye kòb ba yon moun ki transfere ayiti tou. Se sa paypal ye. Men paypal, e lè wap fè kont paypal la, yap mandew pou bay adrès kote ou rete. Nan depatman nan peyi wap viv la epi wap bay nimewo kay ou e li gen pou bay kont bankè ou konte bankè ou sa pral depan de kèlkswa kont ou genyen an men pa bliye ou ka fè PayPal tou san ke ou pa gen kont bankè lèw gen yon kont bankè wa ajoutel tande sezi sa byen e PayPal ou te mèt gen yon paspò nan menw ou ka fè PayPal ou pa bezwen gen mastercard yon moun kap viv chili ou ka gen kat visa. Quentalud ou fèl ou ka page quentalud tou ou fèl paypal ou ka rechaje paypal ou e konsa tou si ou gen ou rechaje paypal la ou gen kòb sou li ou ka achte kelkeswa bagay nan le mond antye sou entènèt la men si ou pa gen kòb sou paypal la ou pap ka achte anyen paske se sou li yap peye yap touche kòb ou achte bagay la e pa bliye ou menm ki gen yon kont kat de kredi tou kont an bankè ou li pi fasil si ou afilye l ak paypal la menm si ou pa gen sou paypal wap toujou gen aksè pou achte yap touchel sou kat de kredi a paske kat de kredi a wa filyel ak paypal se tout sa ke nou pral nou pral moutre w kòman pou fè yon kont paypal pou itilize paypal paske gen moun kap di Joel m gen kont e m gen quentalud e m paka achte avèl sou entènèt nan ou ka achte avèk quentalud visa chili an bon kòm aktyèlman nou chili se ak visa chili a ou ka achte quentalud la. E pou Pou bank e ATM Mwen gen ATM men m poko fè eksè achte sou sou ATM Ayiti m poko fè sa sensèman m poko fè m pa konn si ou gen aksè pou achte sou avèk ba ATM nan men m konnen e m konn sou wout pòtoprens m konn gen ATM nan men m sa pral depan de e kote ou frekante a ou ka rantre ou achte ou manje ou peye men m pa konn pou entènèt nan e ou menm tou ki Ayiti ou ka itilize ATM ou, bon m pa konnen men si l konfime, men m konnen ou ka afilye a e konta bankè mwen m gen kont nan Inibank, ou ka afilye Inibank konta bankè w avèk PayPal. PayPal se yon vrèman bank sou entènèt la. Ou ka mete milyon, kèlkeswa kantite kòb ou genyen, ou ka mete l sou PayPal. Kèlkeswa kote ou rive nan mond lan e ou pa gen aksè, si w se yon etranje ou pa gen aksè pou w ta fè konta bankè e ou ta renmen achte sou entènèt la alèd de PayPal, w ap toujou gen aksè pou w achte. Nou pral fè kont lan pou nou moutre ou kòman pou kreye kont paypal ou. Pa bliye si w te renmen videyo a pataje videyo a e trè to nou gen pou nou pale w de whatsapp business, whatsapp business tou se yon aplikasyon ki vrèman pa ki vrèman resan pou antreprenè. Nou pral pale w de whatsapp nap fè yon videyo pou sa apre sa nap montre w kòman pou itilize whatsapp.